Bonjou kòman nou ye? Mwen te fè nou pwomès la depi yon bon yon bon bout tan kote ke m te di mwen tap fè yon videyo pou mwen montre ou kòman pou pran son pou voye nan live lè wap fè yon live ou bezwen yon bon son ou bezwen yon son ki clean alò mwen te di m tap fè yon videyo pou montre w kòman pou kapab pran son an pou voye nan live la Mwen montre deja kòman pou pran imaj la pou voyel sou computer a sou laptop ou sou desktop sa wap itilize a mwen te fè yon video deja pou montre kòman pou pran son an men li te yon ti jan pat klè m te di fòk mwen refè li epi map moutre ou kisa ke mwen itilize nan studio pa mwen ki pèmèt mwen fè live mwen yo nou pap rete anpil Nou prale rapid map moutre w kisa ke mwen itilize epi map moutre ou kòman alò m te moutre kòman koneksyon yo fèt deja map sèlman moutre ou sa ke m itilize epi si gen lòt kèk ti detay m wè ki enpòtan m ka tou di ou li. Epi ou menm ou pral fè menm jan tou wap sèlman swiv pwosesis yo epi wap fè live ou a siksè. Nap chanje kamera jodia nap itilize 2 kamera m tap fè plan poum te itilize 2 physical kamera men. Chak paske ou konnen mwen itilize kamera diferan kote chak mwen vini avèk kamera lèm gade gen yon yon bagay ki poum fè koneksyon an kem kite. Mwen ap itilize yon kamera avèk yon webcam m pral moutre nou webcam nan e wap ka gade kalite imaj webcam nan bay. e kalite imaj ke kamera a bay, sa vle di si ke ou bezwen fè live, ou gon webcam, ou pa gen yon kamera, ebyen ou ka itilize webcam nan pou kapab kòmanse fè live sou sou Facebook oubyen sou YouTube de manyè pwofesyonèl. San ke w pa bezwen gen yon telefòn nan men w, ou ka mete lower third anba anba screen nan si w vle ekri kèlkeswa sa w vle ekri nan screen nan. Ou kapab fè l, ou ka mete mete enfòmasyon, ou ka retire l, ou ka mete yon lòt, etc. Ou kapab fè tout sa yo ansanm avèk yon webcam. M ap montre w imaj webcam nan. Alò, mwen mete webcam nan sou tab kote m mete ekipman m pral m pral itilize yo.

webcam nan apre sa map montre w koman webcam nan sanble jis pou ou kapab alò se sa se studio a. Mwen genyen 2 ti speaker sa yo, sa yo vrèman pa vann chè e yo sonnen byen, son an clean. Pil bass, Bel bagay. Sa se mixeur ke mwen itilize a. Ki pèmèt mwen pran son pou m voye nan live la. M avanse l bò isit. This is a bad boy. Sa se yon Behringer XR 18. Se li menm mwen itilize pou mwen fè live mwen yo. E li menm Behringer sa ou ka wè li pa gen bouton ladan l menm jan avèk Miksè sa yo. Son digital mixer li ye, pouw itilize li ou oblije genyen software a download sou sou yon device kap pèmèt ou kontwole l. Si wap gade la, si wap gade la wap wè m genyen tout li gen 18 channel, lap li mandem pou m pou m pou m connecte. Alright, m pa uti, m pa, m pa bezwen konekte l pase m pa itilize l. Epi nou genyen ti mixer sa. Sa se yon kat son li ye. Sa vle di si m ap itilize mixer sa, ebyen m ka itilize l menm fason mwen itilize mixer sa. Sa vle di sa avèk sa m ka itilize yo menm fason, m pa bezwen yon lòt aparèy ki konvèti son an. M ka sèlman itilize l, ou ka wè li gen yon usb dèyè l. Sa son 4 son li ye. Tandiske, si m ap itilize mixer sa, si m ap itilize mixer sa, ou wè li pa gen 4 son dèyè li, ebyen si m ap itilize sa, m ap bezwen Behringer sa, ki se yon 4 son, ki ap pèmèt mwen pran son an nan mixer a, k ap pèmèt mwen pran son an nan mixer sa, nan sa, pou m voye li sou computer a, ok, pou m, oubyen pou m voye l nan live la. Map gen pou m itilize sa paske son ki pral nan live ou a li sipoze stereo, klè. E gen moun ki ap fè live, yo pran son an live, yap pale nan mikwo a epi yo sèlman rekòde sa ki nan nan espas kote yap pale a, ebyen ou ka son sa li pap sòti stereo, li pap sòti klè jan ke l ta sipoze sòti a. Wap bezwen sa ki pou pèmèt ou pran son an clean.

Pa bliye mizik yo wap jwe a yo genyen efè ladanl mikro wap pale a li gen efè ladann li gen reverb li genyen delay li genyen ou ka set up li jan ou vle. Lèw pran left and right li prann stereo ansanm ak tout delay yo ansanm avèk tout efè yo tout reverb tout delay kèlswa sa efè ou mete nan mikro a ebyen lap prann konsa pou rive nan live la se sak fè ou pran li left and right si w pran left sèlman ebyen ou ka wè si pa egzanp ou gen yon gwo bòd nan men ou m pral montre w sa map di la sa map di a si pa egzanp son band kap jwe epi ou genyen pen yo Ou ta pen tankou lead singer a ou metel ou mete li ou metel a nivo zero epi backup yo ou ta pen yonn left ou pen lòt la right ebyen si ke ou pran sèlman left la ebyen backup singer ou pen a dwat la li pap parèt nan live la se rezon sa ki fè ou pran left and right ou pran tou lè 2 konsa ou pran tout son yo Ou pran tout bagay klè. Mwen genyen ti aparèy sa kòm laptop map itilize a se se 2 usb li genyen ebyen mwen itilize air hub sa ki sa se air module li ye ou ka ou ka konekte speaker ou sou li mwen itilize li jis poum ka pran lòt antre yo mwen genyen sa ki se

epi mixer a kem pran son an poum voye nan live la li konekte nan sa a tou. Sa a li menm son hub li ye, li pèmèt ou antre plizyè bagay, plizyè usb nan laptop la. Pase laptop la gen 2 usb sèlman, ebyen kounye a lèm vin konekte sa a vle di m vin gen 4 pò. Epi mwen itilize mikwo sa a. Epi mwen genyen kamera sa a. ki se yon Sony AX33 ki se yon video camera se avèl mwen pran imaj lè map fè live yo. Sa se an jeneral sa se studio mwen se la ke mwen fè show yo. So mwen te vle jis esplike ou kòman pou w kapab pran son pou ale nan. Bon mwen di yon bagay, bon mwen di yon lòt bagay ankò pou itilize ti. Pou itilize sa, pa bliye m di w sa li menm se yon se yon kat son li ye. Lè w ap itilize sa, ou sèlman genyen yon usb, m prete sa pou yo m prete sa, ou gen yon usb ki soti nan sa ki ki konekte nan pò usb sa, li ale nan laptop la. So depi w fin fè sa, A yo di kèlkeswa sa w konekte nan sa, lè w ale sou laptop la, ebyen l ap tou pran li, ou pa gen anyen pou fè ankò. Se menm jan avèk sa a tou, digital mixer sa, depi m sèlman konekte l la, ebyen li pran son an, si pa egzanp m ta konekte yon mikwo oubyen m t ap jwe mizik, kèlkeswa sa ki konekte nan sa, ebyen li ale dirèk nan live la, m pa bezwen, m pa bezwen ti aparèy sa. pou m fè konvèsyon an. Mwen montre w yon lòt bagay ankò. Lè ke ou vini sou konpyoutè a, sou laptop ou. Nou te, alò m te pale de sa wi. Nan kèlswa sa w mete a, fòk ou vini nan sous la, fòk ou kreye yon. Fòk ou kreye yon sous pou li. Si pa egzanp, si m vle chanje kamera la, sa se webcam nan, m fèmen webcam nan, epi otomatikman monte.

Sèlman l ka pran, vle di kamera ki konekte avèk avèk kab HDMI yo. Men webcam nan li menm se usb l ye. M pa ka konekte li sou sa. Se sak fè mwen konekte l sou hub sa ki pèmèt ke mwen pran imaj la ke m voye sou computer. Webcam ke map itilize a li se HD pro. Mwen wè si m ka fè w wè li la.

Se webcam nan. Epi sa wap gade la se kamera. Alò ou menm wa fè wa jije kiyès ki bay pi bon imaj. Rezon ki fè sa parèt on ti jan pi nwa paske li pa anba limyè a. Kamera sa li plase egzatteman anba limyè. Pandan se tan bon m moutre nou ki limyè m itilize tou. Pase lòt bagay lè wap fè live ou pa bezwen yon pakèt limyè gen moun ki panse se pakèt limyè ki fè w parèt bèl devan kamera se pa pakèt limyè ki fè w parèt bèl devan kamera men ki limyè mwen itilize se sèlman ti bar sa se sèl li menm mwen sèlman mete l nan tèt kamera ou ka wè kamera anba mwen mete l anlè sa se yon color light li ye. Mwen itilizel on lè konsa. Limyè sa se sèlman li menm mwen itilize m sèlman plasel kotel ye a epi that's it m pa itilize lòt limyè ankò mwen gen lòt limyè mwen genyen mwen genyen ring light sa kem te konn itilize avan. Estime ke lèm vin achte sa sa a bonm on pi bon ekleraj pase. li menm m sèlman plase l yon kote m pa bezwen ap deplase li ebyen mwen wè ke li bon mwen yon pi bon sèvis epi m sèlman kenbe sa ok ou pa bezwen yon pakèt limyè pou w parèt bèl nan kamera ou sèlman bezwen enough pou klere vizaj ou pa klere vizaj ou klere chanm kote w ye a m panse mwen di tout bagay. Mwen moutre w koman pou w pran Mwen di w koman pou w pran son an pou w voye l nan live la m ba w tout diferan taktik yo ebyen m panse se tou pou jodi. Gade live la, lè w fin gade li si gon bagay ou pa ta. konprann. Kòm se e sèlman montre m montre w bagay yo, si gon bagay ou pa klè sou li, ou mèt ale gade videyo ki tit li se kòman pou pran son pou kòman pou pran son pou voye nan live yo, m gen yon premye yon premye videyo m te fè, ale gade li, ou pa bezwen gade tout kòmansman yo, sèlman gade kote m ap fè koneksyon yo sèlman. Epi, ou ap fin genyen tout detay yo, tout enfòmasyon yo, tout sa ou gen bezwen sou kòman pou kapab voye son clean nan live ou. Alò, èske m èske m ta dwe ba w yon demonstrasyon kòman son an ta sipoze ye nan live la? Èske m ta sipoze fè sa? Bon m gade m wè si m kapab. Sim kapab map fè sa map baw yon ti son rapid sorry si ou tande yon ti bri pandan map fè koneksyon an mwen sorry bon m eseye map baw map eseye jwe yon ti mizik poum kapab montre ou kòman sa fèt so m pral jwe yon ti mizik rapid pou kapab wè kòman.

Alò, se jis yon demonstrasyon m t ap bay, se konsa ou sipoze gen son ki prale nan live ou a. Ou sipoze gen son an klè, clean avèk tout efè, tout bagay etc. Pam nan pa sòti klè paske mwen itilize yon yon yon mixer ki vann chè. Se pa rezon an sa se pase koneksyon an fèt byen. Depi ou fè koneksyon paw la byen menm si ou genyen bagay ou yo yo pa vann chè ou still ka gen yon bon son sèlman wap genyen pou mikse son anndan byen Epi lap voyel deyò nan live la ok. Se tout se tout sam te gen pou nou jodi a gade video a kite yon comment pou mwen si ke gon bagay ou pa klè map kapab ede ou si ke ou ta vlem fè yon lòt video pou ou map refèl pou ou epi subscribe ansanm avèk chanèl la abòne yes abòne lèw abòne sa vle di ou fèm santi ke travay ke ma fè a li. Li bon, epi ou ka pataje l tou. Pataje l sou YouTube ou, sou Instagram ou, sou Twitter ou, kèlkeswa akawont ou genyen ki pèmèt tou ale sou li pou al pran plezi ou. Ya kote ou gen tout zanmi w yo, fè yo wè l tou, ou pa janm konnen.